pa t kache vwa yo pou temwanye eksperyans yo ak doktè an sosyoloji a ki pou yo menm toujou ap viv nan mitan zèv li te kite yo. Se Jean Renold e manke nou anpil paske gen de tematik ke Jean Renold te travay se sur ke Jean Renold t ap genyen grenn sèl pa li de manyè trè espesifik li t ap pote nan diskisyon yo, nan deba yo. Enplikasyon l nan keseswa nan milye peyizan epi sitou tèks li yo, travay ke l fè, keseswa nan kesyon e sitou sou kesyon santralizasyon, sou kesyon wòl ke popilasyon dwe jwe nan jesyon teritwa yo. E mwen te vle souliye dabò ke Jean Reno Lely te porteur d'un ensemble de valeurs ki trè enpòtan jodi Nan kad batay ke nap fè pou nou chanje rapò sosyal yo o nivo Ayiti e dan le mond an jeneral. Aspè Jean Renold ke nou kenbe, anfen mwen menm pèsonèlman, se kòm yon sa ou rele yon entèlektyèl òganik kote Lè Jean Renold nan milye inivèsitè la, l ap ekspoze yon kou, msye adapte l a milye entelektyèl la, men lè msye nan milye peyizan, l ap fè yon entèvansyon, y ap fè yon kou, ou prèske pa ka fè diferans lan antre Jean Renold e. patisipan yo. M te konnen pwofesè Jean Renol Elie se nan komin Plezans atravè yon aktivite Tèt Kole t ap fè e ke pwofesè Jean Renol te envite epi se avèk plezi Lè mwen t ap patisipe nan kozri pwofesè a t ap fè sitou sou desantralizasyon nan kolektivite teritoryal yo e lè sa l t ap montre wòl enpòtans ki kòman peyizan an ki se motè kòman yo kapab enplike nan desantralizasyon nan peyi. Madan Renauld

E si Jean Genol te vivan Jean Genol tap santi e li tap manifeste vreman dezi pou ke nou mete koud a koud e kontinye batay pou liberasyon peyi a. Pwofesè Camille Chalmers pat diferan ak Madan Renauld nan temwanyaj pal de doktè li. E Jean Renol Elie se yon moun ki te rete atache a kominote riral kote l te sòti an. Se yon moun ki sòti nan zòn Kay Jakmèl e malgre tout pa egzanp etid de doktora ke li fè nan Inivèsite Nasyonal Otonòm de Meksiko, li toujou rete atache a kominote

MacArthur Fils-Aimé pa t kache mo pou l pale de pwofesè Renauld. Renauld toujou entèveni e entèvansyon misye yo toujou rete yon pasaj istorik e apre entèvansyon Jean Renold yo, yo te mèt enskri sa misye di yo ka fè nenpòt tèks soti ansanm avè l. Donk se senplisite misye marye ak kapasite entèlektyèl E Jean Renel ki toujou kenbe m e ki toujou atire atansyon m. Bò kote etidyan yo nan inivèsite a, Yslanda Aduel pale de pasaj pwofesè a nan vi l.
Ke pou m nan ane m rantre Pòtoprens, sa vle di m te gen rankontre ak pwofesè a anvan anvan, se ta di m pot ko mande pou m ta rantre Pòtoprens nan epòk sa. E youn nan bagay ki enterese m, ki te plis epate m lakay pwofesè a, se ke se imilite ke l te genyen nan epòk la, lè m te premye rankontre li an, Se fason yo te rive fizyone e ke se kòmsi pwason kraze nan bouyon avèk peyizan yo. Jan y te gen yon langaj ki te klè avèk fasilite nenpòt moun, bon, m di peyizan, m pa t konnen ti peyizan ayisyen nan komin nan, te konprann avèk fasilite tout sa pwofesè an t ap di san san ankenn gwo itilizasyon gwo konsèp kòm entèlèktyèl, kòm doktè e ke sa a se yon yon karakteristik. ki vrèman enteresan epi enpòtan pou nou menm jenn fanm, jenn gason k ap grandi nan dinamik sa a pou n gen de modèl konsa. Pwofesè Jezi Lisyen temwanye tou de eksperyans li ak doktè an sosyoloji an. Sa k te frape mwen lakay li se imilite l. Se ekout li, lè ou rankontre avè l, ant sa l ye, sa l reprezante, sètadi ke yon doktè ki gen tout yon karyè, ki konnen ou santi ke yon modesti, donk se yon modesti ki te yon ti jan, m ta di deranjan, paske jeneralman nan rankontre w ap fè avèk de moun ki gen doktora, oubyen de moun ke tout moun konnen, ki jan ke yo gon ego.

Si nou ta vle tande tout moun sou premye anivèsè lanmò pwofesè Jean Reno Lely a. Men, si nou chita sou tout sa moun yo temwanye deja, n ap konprann lanmò pwofesè Jean Reno Lely a se yon kou di pou peyi Dayiti, lè n konnen, Peyi sa a pa gen anpil moun tankou pwofesè a. Exuma Emmanuel pou Radyo Rezistans ak Ajans Près Popilè Ayisyen, apa.